Merci a ou menm kap sipòte chanèl sa. Ou menm ki poko fè sa map envitew fè sa kounya ou pap regrèt. Aprèw fin gade video sa pa bliye kòmantel, like li e surtout pa bliye patajel. Merci beaucoup.

Bon, tankou Didine menm, Didine Martin m wè l pati la. Kote l ap soti la menm? Li di l al lopital ou pa janm wè l. Se nan bagay rizèz sa a wi ki fè w wè l gwòs sa k tonbe nan men l lan l tonbe. M ap tann li vini.

Semaine dernière mwen te pale. Bon wi m konnen se vre m tout sa k te rive yo m te fè manti sou li jis pou m te ka jwenn yon seri de avantaj nan men w men sa pa rive donk lè m vin wè erè m fè yo mwen avè l nou mwen mande l padon. Ou pa bezwen enève tout enève sa se mwen sa rive mwen mandel padon donk mwen se ou menm ou ka konprann mwen tou.
Alo Bonswa kouzen Jimmy anfòm ou ye ou menm kijan w ye Woy m pa lakay mwen non mwen jis Dèlma 31 wi Li lakay lan wi Li lakay lan bebe l pa soti. Ya, map voye yon nimewo pou ou, yon nan nimewo kouzen m yo, ou pa gen nimewo kouzen m yo? An, ebyen map voye pou ou pa whatsapp, ou gen whatsapp? Dako bebe. An mwen se pate sa te gou wi. Kom m gen gou m oblije manje li.

Ou se finisant? Wi.
Oh, ok.
Men m pa twò maten an. M te la wi. An fèt m te gen yon bagay pou m jere nan dekanay sa fè m pa tèlman wè klè. Ou konnen pa vrèman gen kou tou. Tout sa w gen pou w jere ou oblije tou pwofite pou w jere l. Ok. Kòman w rele? M rele Lonia. E ou menm?
Se Masseline.
Oh, anchante.
Anchante.
M kontan rekonèt ou. Mwen menm tou wi.
Men m wè vizaj ou an ti jan tris wi. Gen yon pwoblèm?

ki fè m pa kontan. Donk, si m wè jiska prezan m pa kontan, se petèt pou sa yo. Byen ke m pral fini avèk sa, men sa yo toujou deranje m. Anfèt, mwen t ap viv avèk yon matant mwen pandan tout pakou m lekòl la, ki te konn tèlman fè m yon seri bagay ki pou deranje m. Bon, se paske m fòt anpil ki fè m ka la jiskaske nou va rive nan stad pou m gradye. E pou kounya la. Se ka yon pwofesè m ye pou m di. M panse w ka imajine de lè. Ndo m mande l padon, nou rekonsilye, l te vin lakay la, li dakò, li aksepte, okontrè menm li tèlman padone m, li envite m nan gradyasyon l. Kòman li se fè tout fache sa yo? Ou ka toujou rele l pou pale avè l, wa oblije ap fache tout fache sa yo konsa? Se vre sa m fè a pa bon men m mande l padon. Nou fini a tou sa. Ou pa mande m koze. Ou konnen, hum, jan w ap gade m nan la, ou wè m byen bèl, m anfòm, m parèt kòmsi m chanje anèks. M pral ba w sa k koz ke m chanje anèks sa m chanje anèks la. Pandan m te nan dezyèm ane, konnen depi manman w pa Ayiti. pou kay fanmi epi tou moun nan zòn kote w leve yo kòmsi yo ap fè pwogrè yo rayi w y ap fè tout bagay pou yo detwi w konprann te gen yon seri gwoup jèn gason yon bon jou pandan m ap sot nan fakilte a m ap antre lakay mwen ou konnen nou fini n byen ta malchans pou mwen te gen yon moto moun abitye vin pran pou al mete m anndan lakay la paske anndan an fon m pa jwenn moto a m pran ti wout la apye m ap mache. Epi de seri jenn gason kwaze m, yo salye m, m reponn yo. Men m reponn yo san kè sote, men m ap mache vit pou m rive kote m prale a epi yo sènen m. Yo sènen m, yo met men sou mwen, yo fè m sa yo pa t dwe fè m. M kriye, m rantre lakay mwen. M pa t kwè mwen gen moun lakay mwen apa kòmsi yon matant mwen ki. Kòmsi vrèman aje li pa vrèman konn sa pou l fè. M te oblije dòmi, lè dèmen maten, lè m rive nan inivèsite a, kounye a m pale sa avèk yon dam responsab, yon dam ki konn.
Ebyen, oke, dakò. Lè w fin rele li, lè w pale avè l, apresa wa rele m sista. Dakò, pa vre.

M al lopital, gen moun ki di m a e fribwòm m genyen ki fè sa, bagay sa yo. Lè m ale yo di m non sa yo te, sa yo te pè, bagay lan pa ta rive tonbe. Sa vle di jèm nan, jèm vagabon pa tonbe fasil, li pa pouse.
Santi m la, kot pitit lan? Oh, tande non, m pase anpil peripesi, m pase anpil imilyasyon, m pase anpil desepsyon. Kounye a, m konnen depi yo konn ou ansent nan bagay sa, y ap mete w deyò. Pitit madam nan li menm li gentan fè yon jan, li tèlman gen sekrè, madam nan fè yon jan li di l fèmen dosye epi al Sendomeng. Kounya la, m te oblije ale pou m pa t ret anba zye yo. Ou konnen si yo konnen sa k rive a, y ap tou fè m pa kapab kontinye. Kounya la m te oblije ale. M ale, m fè timoun nan epitou m gen yon dam. Isi sa ou paka respire tout jounen ou gon bagay wap fè men kounya map mache chache bagay poum peze. Alò tifi sa pa janm tounen vre mesye. Manmi. Tankou ou menm, pou dat sa mwen al lopital sa a? Se lopital sa a ki bò li ye? Ou konnen gen anpil moun. Pou jan w te pati bonè a? M te vin jwenn twòp moun, m te pran.
Pou jan m wè w te pati bonè a la epi w ap di sa? Bon, an palan pitit, m gen pwoblèm la a wi. M ap tann ou.
Chita. Vin chita. Ou pa konnen? Mata tou sot rele la. Nèg yo genlè pa bèl nan menm lè mata tou sot rele. Li genlè okouran, m pa konnen ki moun ki di l, si se Mastin ki di l, m pa konnen. Ki pa ka fè timoun? M pa t ap ka wè m pral leve l. M pa gen, kòmsi sa ap fè m mal twòp.

M te mande Nassim padon. Li te padone m. M di li tèlman padone l li envite m nan gradyasyon an. Men matant ou tèlman fache. Hum! M pa konn, m pa konn kijan sa ap fini. Pase malgre m t ap rakwoche, m te rete m tou piti, m ap rakwoche a, m te toujou fache. M pa konnen. Kòm li di, l ap tounen pran responsablite Massim ankò. Sa a m pa kont sa pase se mwen ki te fè tout.

Tankou bay sa menm, m panse bay sa te piti wi, a pa l anpil, rete. M pa p fini anben.

Pandan m ap soti, m te chita yon ti kote, yon ti kwen pa lòt bò a, bò yon baryè. M chita epi pitit m achte yon pate pou 10 dola, m ap manje ti pate a. Epi gen yon ti dam, men l pa twò move timoun non. Ti dam nan vini l apwoche m, li di m, 'O, w pa di m konnen w nan fakilte a wi? M di, 'O, e vre? M di, 'Petèt m a. Li di m konsa, 'Ou nouvèl? Ou nan premyè ane? M di, 'Non, finisant. Li di, 'O, ke bagay sa yo e? M eksplike l pitit m tou ba l yon manti tou. Kounya ki m rakonte m pwoblèm li, ou konnen, w a bezwen moun nan konn afè w. M di l konsa, m gen pwoblèm sesi la, m di l mwen an m lòt bò.

Merci a ou menm kap supote chanel sa. Ou menm ki poko fè sa, m ap envite w fè sa kounya. Ou p ap regrèt. Aprè ou fin gade videyo sa, pa bliye kòmante l, like li, e sitou pa bliye pataje l. Mèsi bokou.